Bonjou bonswa tout moun se chanèl paw la chanèl youtube paw la vizyon dèk ayiti ki antre lakay ou avèk paj fesbouk remèd fèy natirèl e plis ki antre lakay ou maten an pou yon nouvo video jodi a nou pote yon video pou ou ki enpòtan anpil anpil e ki gen rapò ansanm avèk loraj, paske sèjousi nou wè gen anpil tonè, gen anpil moun nan plizyè depatman n ap suiv sou rezo sosyo yo, tou dènyèman n ap gade 2 jèn, 3 jèn ki te ansanm, gen 2 ladan yo ki te arive pèdi lavi yo, e youn li menm te boule grav, li te sou kabann lopital, m kwè sa te pase nan depatman. Grandans peyi a. E nan lòt zòn, nan lòt depatman tou nou jwenn ka sa yo anrejistre kote gen anpil moun ki mouri boule avèk yon yon tonè, avèk loraj ki tonbe ki, pyè la tonbe ki boule moun sa yo. E jeneralman lè ou wè bagay sa tonbe, moun sa ki e. boule a, moun sa swa li gen risk pou li boule trè grav, oubyen tou li gen chans tou pafwa ki konn arive pèdi lavi yo jan nou di lotrejou gen 2 jèn ki te pèdi lavi yo nan grandès peyi a. E sa konn koz tou anpil moun ki bagay la konn tèlman pase fò aprè sa lè l fin boule w ou ka menm vin entatad ou pa gen twò bon lisidite w ankò. E gen moun tou ki konn menm tèlman brile a tèlman grav ki konn menm arive paralize. Ebyen jodi a nou pote yon videyo kòman w kapab epanye w de de bagay sa, kèk bagay pou w kapab pran prekosyon pou sa pa rive lakay ou ok e pou. Yo di w pyè la, tonè la konn arive, loraj la konn arive tonbe, pyè la li tonbe li boule e li fè anpil dega e lè w wè bagay sa rive. Jis avan ke nou di mèsi, nou vle di mèsi a ou menm. ki nouvo sou chèn YouTube Vision Thug Haiti, paj Facebook Remèd Fèy Natirèl e plis, nou vle di mèsi a ou menm e nou vle di w byenvni nan kominote a e nou vle di mèsi tou a ou menm ki toujou pataje videyo nou yo, ki toujou kite yon kòmantè, ki toujou kite yon like, yon jèm pou nou. E mèsi a tout moun ki abòne avèk chanèl YouTube nou, avèk paj Facebook la tou e nou di w mèsi. E ou menm ki poko abone li enpòtan pou kapab fè sa kounye a pou abone avèk paj YouTube e Facebook nou an. Abone Si w sou YouTube si w wè S'abonner oubyen Subscribe ekri an wouj konnen w poko abone avèk chèn YouTube la. Ebyen klike sou li. Lè w fin abone bò kote l wap wè gen yon ti klòch. Seleksyone ti klòch lan epi ou ap retire l sou pèsonalize wap mete tout e a chak fwa ke nou lage yon video ou menm wap kapab gen chans pou kapab jwenn video sa e video sa li enpòtan jan wèm di a pou chak moun ki gade video sa li ta enpòtan pou nou patajel omwen lage nan 10 gwoup chak moun pou kapab ede pou evite twòp moun mouri, pou twòp moun pa mouri nan kondisyon parèy konsa ankò. Paske lè w ap gade de ti jèn sa yo ki te boule Jeremi an, sa se grav, grav, gravman grav. E m ap gade yon lòt kote yon mesye boule tou nan semèn nan, m pa raple m nan ki depatman, si se Tigwav m pa raple m. Men yon père de famille, sa se bagay. Ki tris anpil pou wè nan yon kèlke fwaksyon, nan kèlke segond pou w wè yon moun pèdi lavi l nan yon eta parèy, yon moun ki tout aktivite ki pa kouche malad, se vrèman gravman grav. E nou vle di w tou ale sou chanèl la, w ap jwenn anpil videyo ki kapab ede w Sou sante w, ou kapab gen yon sante ou kèlkeswa pwoblèm maladi ke w genyen, pwoblèm emowoyid, enfeksyon vajinal, moun ki pa ovile, pwoblèm ejakilasyon prekòs, ren, pyè nan ren, doulè estoma, senti fè mal, pwoblèm gaz, pwoblèm grip, pwoblèm. Moun ki gen movèz alèn oubyen moun ki gen sant syè ki toujou santi syè wap jwenn resèt, moun ki gen pinèz lakay ou kap baw pwoblèm tout lajounen wap jwenn remèd, bon kesyon de ti ravèt deyò a toujou wap jwenn resèt pou ti ravèt sa yo ki nan tout fou tout frijidè tout anba evye nan kache nan tout kay la kap bay pwoblèm ebyen al sou chanèl la nap jwenn videyo sou sa epi pataje abòne kite yon kòmantè pou nou ok ou menm tou ki gen pwoblèm. Pou moun ki gen pwoblèm alzayme, pwoblèm tansyon, pwoblèm swik nap jwenn anpil remèd sou chanèl la e di nou nan yon kòmantè ki videyo ke ou ta renmen ke nou pote pou ou nan yon kòmantè e nap kreye posiblite pou nou kapab pote videyo sa yo pou nou ok nou pral kòmanse e premye bagay ke ou kapab fè pou ou kapab evite tonè sa fè dega lakay ou se debranche tout aparèy. Pou kapab koupe kontak avèk elektrisite. Pou kapab koupe tout kontak ki kapab genyen ki rantre anndan kay la. Premye bagay ke w gen pou w fè se dekonekte telefòn ou. Dekonekte telefòn, dekonekte frijidè ou, dekonekte.

E tout aparèy sa yo ke nou sot site la yo, se dekonekte tout aparèy sa yo, otomatikman ou wè ke kòmanse gen gwo loraj, gwo eklè k ap fèt ok. Anpil lapli ap tonbe, li enpòtan pou kapab dekonekte tout bagay sa yo. Lòt bagay ke ou kapab fè tou se. Dekonekte tout chajè telefòn, tout kab, tout miltipriz. Si n ap gade nan videyo sa, n ap wè kote gen yon chajè ki pran dife. Tout sa, loraj kapab pwovoke sa. Lè ou wè li tonnerre la, li tonbe. Ok? Answit, lòt bagay ke ou gen pou fè, se debranche tout kab. ki gen kontak ansanm avèk de yo. Si posib menm, se dekonekte, se koupe kouran an otomatikman pa kite li antre anndan kay la. Dekonekte tout antèn, antèn televizyon, antèn sesi, antèn kanal sa, se dekonekte tout kab ki gen kontak a de yo ki rantre anndan kay la. Dekonekte. Kriz telefòn yo, mwen te di sa deja. Answit, li enpòtan pou pa rete nan fenèt pou ap gade. Pa rete nan fenèt pou ap gade lè peryòd gwo eklè, gwo tonè yo ap fèt. Gen danje nan sa, li pa bon. Li ta mye si ou fèmen fenèt. kay ou. Ok. Li tap mye pou ou fèmen fenèt kay ou. Answit, pika w pran lanmè. Nan peryòd ou wè gen gwo loraj, lapli ap tonbe, gen eklè kap fèt, li enpòtan pou ou pa pran lanmè. Tout sa yo se risk pou ou viktim de loraj. Ok. Lòt bagay ankò, piga ou rete anba pye bwa, sitou pye kokoye, nou gen tandans nou wè loraj toujou gen tandans tonbe sou pye kokoye nou yo. Pa rete anba pye bwa otomatikman ke ou wè gen anpil loraj. k ap fèt, anpil eklè ap fèt, otomatikman se retire kò w anba pye bwa yo. Sa k ta pi enpòtan pou w ta fè, se rete aleteryè, rete andedan kay pou kapab pwoteje w. Anndan kay la ki plizoumwen pwoteje ke deyò, paske tonè yo tou yo konn gen tandans tonbe sou kay la, yo kraze. Pwa kay la yo kraze yo, yo konn andomaje kay yo le pli souvan lè yo tonbe sou kay yo. E sa k fè yo enpòtan yo di pou dekonekte kouran paske lè eklè a fèt, si l jwenn avèk yon metal yo ò yon bagay li kapab pwodui kouran, kouran an e eklè la li kapab pwovoke nan tout kay la menm atravè beton an li kapab pwovoke l bagay ki an bwa li kapab pwovoke li Si gen yon chajè, yon televizyon, yon bagay konekte ki kapab pwovoke kouran. E le moman tou ou menm si w al manyen bagay sa oubyen tou chajè e televizyon an kapab eksploze nan mo si li konekte nan moman ke kouran an eklè la li pataje ansanm avèk kab swa ki anndan kay la. Sitou kab kay ki fè elektrisite lontan yo toujou. Epi lòt bagay ke ou kapab fè se. Pa itilize telefòn, sitou telefòn fiks. Byenke nou wè moun pa tèlman itilize l, men gen konpayi ki toujou itilize l, nou jwenn li raman kay kèk moun kounye a. Sitou telefòn fiks, piga w itilize l nan moman ke gen anpil loraj, eklè ap fèt. Nan moman sa yo, li enpòtan pou w pa itilize telefòn. fiks. Epi tou, lè yon twou pa kanpe nan fenèt la, gon kout eklè l ka ap fè, kouran an kapab pase nan fenèt la pou l rantre anndan kay. Sitou leplisouvan, e fenèt yo gen toujou gen de bagay an metal ladan yo, ebyen kouran sa a li kapab rantre anndan kay la, lè kout eklè la, sa fè li mye pou w fèmen kouran an, koupe kontak antèn yo, koupe kontak fil. ki gen koneksyon ansanm avèk deyò yo epi dekonekte otomatikman tout aparèy, microwave, fou, televizyon, radyo, vantilatè, kab telefòn, miltipriz, se koupe yo otomatikman pou evite. dega fèt. Men yon nan bagay toujou, jeneralman lè lapli ap tonbe, lè nou tout ansanm nou gen tandans, lè n ap mache nan lari a, nou kenbe men youn ansanm avèk lòt. Ebyen, sa li pa tèlman twò bon nan peryòd loraj, si yon moun viktim, youn kapab pataje kouran sa, brile sa, enèji sa ba yon lòt ki an kontak men ansanm avèk men ansanm avèk lòt moun. Ansuit tou li pa enpòtan pou lè peryòd loraj gen moun ki gen tandans pou yo kouche atè plat non pou yo fè sa. Paske loraj la ki kote l soti li soti nan syèl la li tonbe li soti nan nyaj yo epi li tonbe atè a ebyen ou menm lè l tonbe atè a ebyen kouran sa li kapab pataje li kapab rann ou boule. Ok epi tou pa kanpe anba pye bwa jan wèm di nou an pa kanpe anba pye bwa pou pa viktim de loraj pske nap gade sou rezo sosyo yo a chak fwa lapli tonbe gen yon moun de moun twa moun ki toujou boule loraj toujou boule pa loraj ki toujou viktim esak fè nou wè li jije enpòtan Gen bagay ke nou pa konnen dèfwa n ap itilize telefòn fiks sitou jan nou vle l lapli te mèt ap tonbe gwo loraj ap fèt se sak fè men youn nan konsèy ke m vle pote pou nou li ta mye lè nou ap dòmi mete telefòn nou paske m wè nou toujou souvan renmen mete telefòn nou anba tèt nou oubyen bò tèt nou. Pa fè bagay sa. Li tap mye toutotan ou pral dòmi ou kapab ekate w de telefòn nan pou li ta mye pou ou pou lespri w ka repoze an byen paske lè wap dòmi telefòn nan gen yon ond ke lap degaje bò tèt ou a ke wap ou menm wap absòbe ki pa bon pou sante w ok. M te vle di nou sa, m te vle fè ti ouvèti sa pou nou lè nou ap dòmi pa kite telefòn bò. tèt nou ok li pa bon jan wap di nou an video sa li enpòtan li enpòtan anpil li enpòtan pou nou pataje video sa pou kapab ede ede yon lòt moun ki pat konn ti konesans sa pou evite yon lòt moun. pèdi lavi li nan moman sa. Pafwa lapli gen konn ap tonbe nou chita devan laptop nou kas nou nan zòrèy nou telefòn nou nan men nap tande mizik nap gade fim ebyen li pa konseye ditou ditou lè nou al pare lapli li pa konseye poun pare lapli anba pye bwa. Babay a la pwochèn pou lòt videyo.